Bonjour, bonsoir, mwen salye nou nenpòt kote nou ye E a nenpòt ki lè nan tande e gade videyo sa Mwen pote videyo sa pou nou Se paske mwen santi lakay nou Kiltirèlman, anndan kilti lakay nou, nou gon jan nou manje. Nou manje nenpòt bagay, nou melanje nenpòt bagay lè lide nou di nou. Jodi an m pote l pou nou, paske m panse avèk nou, m panse avèk sante nou, m panse avèk avni nou. Nou konnen deja, mwen se Lourdy Cheika, terapet nou, fitoterapet nou, zanmi nou, Èd nitrisyonèl nou. Mwen vle pale nou de sa mwen konstate ke nou manje souvan. Nou melanje yo souvan. Men, fò m di nou, se de pwodui melanj yo konn trè trè trè trè danjre. Ki sa m vle di? Gen kèlke pwodui nou konsome yo anpil. Yo fè dè efè negatif sou lavi nou, sou sante nou, nou pa janm teni kont. Yo mòtèl. Sa ka rive ke yo pa, yo pa, gen moun ki pa, li pa fè efè sou li rapid. Men, li ap fè yon travay lantman. L ap detwi selil ou, l ap disfonksyone anpil selil nan kò w san ke w pa teni kont. Kisa yo ye? M pral pale w de yo. Pwodwi sa yo se pwodwi pou nou pa janm melanje. Pou nou evite melanje, pou nou sispann melanje yo. De yon moman a yon lòt, yo ka fon efè sou ou, yo ka bon ou arè kadyak, yo ka atake poumon, yo ka atake kè, yo ka atake fwa ou, yo ka ba ou pwoblèm nan nivo sikilasyon ou. Yo ka grennen cheve w, ou gen tout maladi ki genyen, ou pou ap mande tèt ou kote w jwenn maladi sa. Dèfwa n ap di ke se lanati, wi se lanati, paske se nou menm ki anndan nati la ki fè degradasyon sa. Kisa yo ye? Souple, jodi an mwen di nou sa pou nou pran tout prekosyon posib. Pou nou evite, m konnen nou fè yo anpil, men tanpri. Evite yo m pral di nou kisa yo ye. Se ju fwi yo nou melanje avèk lèt. Ju tout fwi yo nou fè melanj avèk lèt se pwazon. Se movè pou la sante. Bwason gazez melanje ak lèt. Tout kalite kola, tout kalite bwason nou wè ki gen gaz. Ou byen nou rele enèjetik. Sa mesye yo pwan pou enèji yo. Nou melanje yo ak lèt. Se pwazon. Ju papay avèk lèt. Nou renmen pran nan pil. Se pwazon. Si w manje papay nan yon repa, ou pa ka bwè lèt dèyè l. Men sa sa vle di. Si w bwè gason bwazèz nan yon repa, ou pa dwe bwè lèt dèyè l. Si w manje gwayav, ou pa ka manje fig banàn, sa nou rele banàn mi lakay nou an, ou pa ka manje l. Si w ta leve maten ou gon anana ou rache l ou fè salad de fwi ou ap manje enben souple ou pa gen dwa bwè lèt nan menm repa sa. Ou ta manje yon zoranj ou gon bon ji zoranj ou pa ka bwè lèt vwa pou ta melanje ji zoranj la avèk lèt se pwazon sa detwi le kò. Lap detwi selil ou peti a peti. Fig banane, fig, ou pa melanjel avèk lèt. Lè yo 2 a jwenn ansanm yo fè efèvesans yo tounen yon pwazon ki vyolan pou la sante, pou lè selil. Gon pakèt maladi nou gen, se nou kal chèche yo. Abriko, anana, lè w manje salad fwi sa yo ou pa ka pran alkòl, ou pa ka pran alkòl nan menm repa a, evite pran alkòl. Si w manje anana ou pa ka bwè koka kola. Yon bagay m wè nou fè souvan lakay nou, nou manje ze avèk fig banann, silvouplè, evite de manje lè ze avèk de la fig banann. Se danjre pou lasante, se move, se yon pwazon, li ka tiye nou. Gen toujou, men m rete la m ap retounen. Sou lòt yo, sa yo, eseye metrize yo. Evite tout, tout melanj lèt avèk fwi. Surtout ze avèk fig ke m wè nou renmen pran anpil lakay nou. Merci. Se te zanmi nou Lourdy Sheikah. M di nou babay. N ap rewè pou yon lòt videyo. Merci. Pote nou byen.